Sou ling nan, Senatè Jean Baptiste Bien-Aimé, n ap di bonjou e byenvini sou Karayib FM.
Bonjou Guerrier, bonjou Bob, bonjou Marc Joël, bonjou oditè oditris Karayib, se toujou yon gran plezi pou mwen pou m pale ansanm avèk nou. Trè byen, nou pral pase plis tan nan politik la men Yè ou te rele pou te kapab reyaji pa rapò avèk entèvansyon Senatè Jacques Sauveur Jean piske ou te moun ki te pale de demwazèl sa a, pitit Jacques Sauveur Jean ki li menm daprè sa ou te di te gen 17 an ki konsil, vis konsil jeneral New York, yon enfòmasyon ke Senatè la li menm li demanti. Ou te vle pote kisa kòm presizyon rapidman Senatè?
Bon, an reyalite, m pa kwè m te vle pale non de deklarasyon Senatè Jacques Sauveur an. Dayè, se yon zanmi, se yon moun ki soti nan depatman Nòdès, e jodi a Senatè de la Repiblik. L ap trè difisil pou ke se atravè lèzond pou ke mwen menm m ta vin pale de li menm, de pitit li, de madanm li, eksetera. Nòmalman m te gen enfòmasyon ke ki enfòmasyon pètinant, genyen prè de 89 nominasyon ki fèt yon sèl jou nan ministè afè etranjè e ke se yon gwoup de 4 senatè e 3 depite ki fè tout nominasyon sa yo a e yo fè nou konnen pami lèkèl te genyen yon yon jèn de 17 an ki te nome vis konsil e se ke m te pale de sa men an ken moman m pat janm nome non senatè Jacques Sauveur Jean ni non l ni non pitit li nan an ken moman m pat janm eseye di ke se Jacques Sauveur Jean ki te fè nome pitit li nòmalman. Enfòmasyon sa a wi ke m te bay li paske m te konnen genyen yon moun ke yo nome ki se yon jèn de 17 tan. Sepandan, se atravè lèzond ke m tande senatè a ki konfime ke se pitit li ke yo nome. M pa t konnen pitit ki senatè ke l te ye. E se yon devwa de mezon. Nou sonje m te di jounalis yo fò yo chèche konnen. pou yo fè nasyon an enfòme de ki nominasyon sa a ki fèt, èske se vre, èske se pa vre. M pa gen okenn enterè fè polemik, yon senatè a gen dwa pou l nome moun nan ladiministrasyon piblik, men sepandan genyen yon vag de nominasyon ki t ap fèt e yo kòmanse fèt apati de 5 fevriye.

Bora.
Zafra.
Son zafra ki tap fèt nan dènye jou yo. Nan menm zafra sa, Senatè, gen enfòmasyon pa pataje ak nou. Zanmi ki te met ajenou nan pye devan pye Prezidan de la Repiblik la, Depite a, nou pa gen nouvèl li, men se yè nap pran nouvèl li. E nan menm zafra sa li jwenn nominasyon sa, piske nou aprann kwè lye la, sil pa konsil oubyen vis konsil.

Ki preyokipan pou latrice haïtienne? Gen de ti jès nou konn wè senatè nou menm nou minimize yo, poutan se jès ki vrèman peyan.
Bon, Bob pèmèt mwen m pa fè twòp kòmantè, m pa vle fè okenn kòmantè sou sa, men sèlman m vle fè konprann ke te gon zafwa nan dènye jou yo e Onorab senatè a pale de madanm li, m pa janm yon jou fè kòmantè ni de pale de madanm li. Sèlman m te pale ansanm avèk li, ansanm avèk kèk senatè ki pwòch li e nou t ap pale, m di ke se yon jès inelegan paske nòmalman 5 fevriye pou prezidan pran an. Yon arete pou nome delege, vis delege nan plizyè kote nan peyi a, pou nome yon seri de direktè jeneral. M panse ke sa a li pa li pa elegan ditou, li plis sanble yon moun k ap kite pyèj pou administrasyon k ap vini an. Sa pèsonèl ke m te pale avèk senatè a. Men li di tou moun k ap pale l mal pa yo pi sal, se pa nan wòch la nan men l nan, li tou fè 2 bon kou.
Bon, li gen dwa, paske nòmalman antanke senatè, mwen menm, m te senatè, m te chwazi pa t al mache mande ni prezidan, ni premye minis, ni minis pou nome moun pandan senkan an. Paske m te genyen yon lit ke m t ap mennen, yon liy de konduit pou m te genyen. E m genyen fanmi mwen ki te nan administrasyon piblik, yo revoke yo, paske mwen menm m gen yon pozisyon ki ki ap defann enterè popilasyon oubyen ki t ap fè opozisyon a gouvènman an. E nòmalman, m pa t ni plenyen, ni yon jou nan radyo, ni di ke yo pa gen dwa nome, yo pa gen dwa revoke fanmiy mwen ki te nan Leta. Sepandan, m panse Leta se pou tout moun ke l ye, senatè a gen dwa. Men nan sikonstans ke yo fè yo a, epi bon kesyon madanm li prete sèman e yo enstale l le 15 fevriye apre Prezidan Joslèm Privè te deja nan Palè Nasyonal la. M panse ke nominasyon sa fèt 7 fevriye, li enstale apre le 15. Atik 144.
Enstalasyon an fèt kanmenm? Wi, li fèt. Ah bon?
Li fèt pandan ke Prezidan Joslèm Divè la, men sa pa, sa pa, sa pa antre nan atribisyon pa m, paske Prezidan peyi a se li menm ki gen responsablite pou l nome delege, vis delege selon le vœu de l'article 142 de la Konstitisyon. Sa vle di, prezidan prive a, sa se prerogativ pa l, m pa gen dwa pou m antre ladan l. Kòrèk. M pa gen dwa ni fè kòmantè, ni fè anyen. Nòmalman, m te pale avèk kòlèg la pou m te di ke moman bagay yo fèt la, lòt jan lèd yon pakèt moun nan administrasyon piblik la, e sa sanble plis yon boyikotaj. Dèkò. E se pèsonèl ke m te fè kòmantè ansanm avèk li, m pa t janm pale de sa sou lèzond. Se sa. E de pitit li a, m pa t janm konnen se pitit li ke l te ye, yo di yon senatè. E lè ke m vin tande pawòl la, e ke se pitit senatè a, li menm li konfime l sou lèzond, bon m byen regrèt sa. E si ke m te met enfòmasyon sa deyò, m mande l pou l ekskize m, paske nòmalman se yon zanmi, se yon kòlèg ke li ye, men nòmalman kanmenm. Si se efektivman li yon timoun ta gen 17 ans sa vreman grav li mande pou l.
Li pa preske li pa fin si de laj la non li te di nou sa. Bon nòmalman Papa a pa si de laj pitit la li pa tèlman e pase li son radyo dènyèman li te di 19 Yè lè lap pale ak nou nan menm semèn nan l ban nou 21, li te di eskize l tou, papa a pa fin gen kontwòl kontwòl laj pitit la, ou wè menm trajektwa e pakou akademik timoun nan. M tap eseye mande li si on papa pa twò pa twò su de laj pitit li, li pap sonje lekòl la tou. Nou pa re lese lèmò anseveli lèmò. Senatè, ann ale non, ki sak ka ki dwe fèt la e pou Fritz Jean? Li mèt kòmanse prepare pyès li pou desann, tout bagay planifye?
Bon m panse Fridjan son fen negosyatè, Fridjan se yon moun ki gen anpil kapasite pou pèmèt ke li rive konvenk yon majorite de depite e senatè. E jiskaprezan m panse ke li konfyan e li an diskisyon chak jou avèk de depite e senatè pou pèmèt ke lè l desann al prezante politik jeneral li nan palman an li jwenn yon vòt de konfyans nan tou 2 chanm yo. Mwen panse ke kapasite sa a li genyen an, la pral itilize l, paske l te itilize l an plizyè zokazyon pandan de long dire nan la jesyon de Leta. Li genyen responsablite.

Ki liy yo dote peyi a de yon gouvènman paske nan sitiyasyon ke n ye la a, nou pa ka rete tann, nou pa ta dwe pase semèn sa san pa genyen yon gouvènman nan tèt peyi a. Bon, de tout fason, se diskisyon, se politik k ap fèt byenke nou konnen ke enterè a li toujou mobil premye de tout aksyon imèn. Ou menm kòm senatè de la Repiblik nan senkantyèm lejislati w lan, èske w santi vrèman An fonksyon de kontak ou, de pale w, de rapwochman w w ap fè anba a, ou santi gen 16 senatè ki prè pou akeyi arive oubyen deklarasyon politik jeneral Fritz Jean?
Mwen m panse ke gen volonte a, gen volonte pa sèlman de 16 men pli de 16. Sa a pral depann de diskisyon e negosyasyon ke premye minis la genyen ansanm avèk

Men enterè peyi a, enterè rejyon, enterè sikonskripsyon e enterè menm patikilè poukwa pa. De se fè, fò ke n konbine tout enterè sa yo a pou pèmèt ke li jwenn yon majorite ki ka fè l. Se pa sèlman Fritjan. Se nenpòt premye minis ki te vini la a, li sipoze negosye, diskite avèk eli yo pou pèmèt yo jwenn majorite ki nesesè ki ka pèmèt li ratifye politik jeneral li. Bon, ou pale de negosye, diskite, men lari an ap pale de dil e nou pa kite l nan stad lari an sèlman. Gen de parlemantè nan senkantyèm lejislati lan ki di ke gen de zòfr yap fè yo, milyon pou depite, 5 milyon pou senatè, ou panse Fritz Jean li ap antre nan lojik konsa, si wi kotel jwenn jèvrin, kotel jwenn kòb sa yo?
Bon mwen premye fwa m tande sa e bò kote pam m pa janm tande l e m pa janm tande yon kòlèg senatè ki di ke yo ap ofri yo e si se ta va sa men mwen menm Fritz Jean pa tap jwenn vòt mwen si l ta vin ofri m nenpòt bagay e m panse senatè sa ki di ke yo ofri l la li genyen responsablite pou l di ki moun ki t ofri l pou l di ki kote yo t ofri l e pou motive tout senatè a pou konprann ke ebyen premye minis la s on kòwonpi ke l ye yo pa ka yo pa t ap ka vote l men sepandan m konnen sa pa rantre nan karakteristik Fritjan ke m konnen an k ap vin ofri lajan oubyen dayè menm kote Fritjan t ap jwenn lajan pou l ta ofri moun m pa kwè ke misye genyen kòb sa yo pou l ta ofri moun. Bon afè ti nèg mistè. Afè kòb pa bon isit, afè ti nèg e mistè. MN, Se gentan jwenn 500 mil goud li pou l t al enskri pou prezidan pwovizwa. Donk afè ti nèg isit e mistè ou pa antre nan ho! Afè pòch nèg Bon! e sèl bagay moun pa diskite sou sa. Kite m di w, mwen m fè anpil tan ap frekante Fritjan, Fritjan. Nèg du Nord-Est. Frid Jean se yon moun de medyasyon nan depatman Nord-Est la. Nan moman eleksyon ki te genyen, te gen de kouran ki te vle pwopoze l kòm kandida pou sena. E te genyen pwè de 6 ou 7 kandida ki t aksepte retire kandidati yo si Frid Jean te aksepte. pou l te kandida pou depatman Nòdès paske se ta va pi gwo onè pou depatman Nòdès pou se Fritz Jean t ap vin t ap vini nan pawleman an kòm senatè de la Repiblik ebyen pou l pa t nan pou l pa t eseye fwase ni a goch ni a dwat li te prefere di ke li pa ka kandida. Paske li vle toujou rete yon eleman ki nan juste milieu pou l gen posiblite pou l pale, pou l diskite avèk tout moun. E se te prèske a linanimite yo te chwazi l kòm prezidan chanm de komès Nòdès. E li te travay anpil pou Nòdès la avèk tout sosyete a. De se fè, m frekante l anpil, m konnen l, m doute. M doute trè trè trè fò ke Fridjan ta ka rive nan yon dinamik ofri moun lajan oubyen ofri moun e fè machandaj ansanm avèk vòt yon senatè. M panse sa. E si wi, sa pral mete an dout davantaj jesyon l nan brh, jan anpil moun gen t ap kesyone sa.
Byen sur, byen sur.
Fritz Jean te pase kòm gouvènè brh, tout moun konnen istwa l, tout moun wè brh ki konstwi la a, se te nan vizyon Fritz Jean ki pèmèt, menm lè w wè tranbleman de tè a te pase, menm yon pèsyèn pa t kraze ladan l, konstwi yon lòt bilding Okap Ayisyen pou mete brh. Sa vle di, yo wè ke kiyès moun genyen ki vizyon l, liv ke l ekri yo, pozisyon l de toujou, limite l toujou genyen, demontre ki mòd moun gen l ye atravè yon vizyon modèn de lekonomi ayisyèn. M panse nan sosyete a, trajektwa Fridjan pa pèmèt li fè e mòd erè sa yo a. Mwen menm, m rejte menm prèske m ka di don revè de men, Gen yon moun ta ka di ke Frudjan te vin ofri l lajan. Dayè, mwen menm nan konvèsasyon ke m te gen ansanm avèk li, te gen lòt senatè, lòt zanmi ki t ap pale ki di l ke bon fò l chèche lè mwayen de diskite, de negosye. Li di gen de bagay si pou l antre ladan yo, li prefere pa premye minis. M kwè ke mo sa l te di a l ap kenbe l. Piske ou pwòch prezidans lan, ou pwòch premye minis lan egalman, Depi enstalasyon l lan, ki rankont deja l fè? Eske l rankontre deja avèk gwoup majoritè nan Chanm Depite an e gwoup senatè minoritè nan nivo Sena Repiblik la? Nan ki faz nou ye? M panse nan tout enfòmasyon ke m genyen, li rankontre avèk prèske tout depite yo, ak tout gwoup nan Chanm Depite a. Li rankontre avèk. majorite senatè yo deja. E m panse ke l ap kontinye. Jiska jodi a, selon konvèsasyon m te gen avè l yè, li gen de randevou avèk de palmantè pou yo kontinye diskite paske li kwè li nesesè politik jeneral li a, pou l jwenn ratifikasyon, fò ke. e tout moun santi ke yo satisfè. Se vre ke nou ap pral fè yon politik jeneral pou ap pral pwomèt wout, pwomèt pon, pwomèt tout bagay nan chak zòn yo, men kite m di w gen yon obligasyon nan moman an la pou pèmèt ke pwoblèm grangou a l adrese nan le pli brèf delè pou palmantè nan Nò yo. Yè m te o Kap Ayisyen. nou wè inondasyon okap ayisyen, inondasyon limonad, inondasyon nan karakòl. Mwen m panse ke fò ke l adrese pwoblèm sa yo a ki ka motive yon depite, yon senatè pou vote pou li. Men m pa kwè se sèlman non, nan nòdwès genyen menm sitiyasyon yo. E an deyò de responsablite istorik ke prezidan, premye minis la genyen pou yo òganize eleksyon pou pèmèt ke yo mete yon konsèy elektoral sou pye pou fè eleksyon, nou panse ke yo genyen yon apezman pou yo fè pwoblèm sekirite a, fò l adrese pwoblèm sekirite alimantè la, pwoblèm grangou, nou ta ka di tou kou, ki genyen nan peyi a. De pwoblèm sa yo fò yo panse yo le pli vit ke posib epi kite m di nou ki jan ke y a pral travay pou prepare yon konferans nasyonal pou pèmèt ke tout. moun ka chita pale otou de kisa nou vle fè avèk peyi sa a nan laveni. Apa de dyalòg, negosyasyon si w vle, lari an di dil e gen kèk palemantè ki monte o kreno pou denonse òf ke y ap fè yo. Donk de enfòmasyon ki rete pou nou menm pou n konfime men yo bay yo nan medya. Yè ankò n t ap tande senatè. Andris Riché, avèk yon atansyon trè trè soutenu otou de kestyon sa, men di nou non, ki marge de manoeuvre yon moun tankou Fritz Jean genyen a la primature haïtienne jounen jodi a? Nan ki nivo li kapab angaje leta?
Mwen panse Fritz Jean efektivman li nome kòm premye minis menm panse genyen yon nesesite pou ke genyen de pa ki lòt pa ki fèt pou ratifikasyon politik jeneral li nan sitiyasyon spesyal ke nou ye la. M panse nan tout lojik li ponkò ka angaje leta tout otan ke yo pa ratifye politik jeneral li, menm si konstitisyon an rekonèt li nan atik 158 rekonèt li kòm premye minis, li gen dwa fòme yon gouvènman pou l prezante l devan de chanm yo pou enonse de politik jeneral li. Mwen m panse genyen yon genyen de pwoblèm ki genyen nan konstitisyon an ki merite. pou nou fè efò pou amonize lè pozisyon atravè la konstitisyon paske konstitisyon 1987 ki te gen pwoblèm ka konstitisyon 1987 amande a genyen plis pwoblèm. Non men sa sa mwen vle konnen mesye le senatè eske l gon dwa de rega sou aksyon a minis sa yo nan gouvènman an k te fè pati de ekip KP a E dayè, nan jan kap kite bagay la la, e kòm si l soulve on ekip de rebèl kont Mesye Fritz Jean, piske li menm avèk ekip li yo tchipe seremoni enstalasyon Fritz Jean an. Donk, jounen jodi a, kòman ou panse ke Mesye Fritz Jean, li menm pral akomode, l pral aliye l avèk on ekip ki an rebelyon e ki t ap swiv tras chèf yo, ki se te Evans Paul? Mwen panse ke gen yon depasman ki pou fèt. Nan chak sitiyasyon nou ap viv yon sitiyasyon eksepsyonèl ki mande de mezi eksepsyonèl, ki mande yon depasman de swa. Chak moun oblije e fè depasman sa a pou pèmèt ke nou sove peyi a ki o bor de labim. Depite, senatè e moun ki nan ekzekitif se de zòm responsab, de zòm deta e de fam deta. yo genyen pou yo panse peyi a, menm si gen kesyon enterè pèsonèl, gen kesyon fristasyon, gen kesyon tout pwoblèm ki ka poze, men enterè peyi a avan tout bagay. M panse nou nan sitiyasyon eksepsyonèl, minis yo yo an pòs, e se ap likide pou mwen lè zafè kourant gen yon sitiyasyon ki prezante, se vre, E Fritz Jean nome kòm premye minis. Si tout bagay te ale sou lè woulèt, li te sipoze, politik jeneral li te sipoze vin ratifye. Men fòk ou konprann ke li. Men l te dwe enstale, senatè, men l te dwe enstale selon akò sòti de kriz lan, apre vòt de konfyans li nan nivo pareman. Poukisa enstalasyon an fèt san sa, alòske l prevwa nan akò lan? Tande.

afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Men l di yon lòt jan nan akò lan. Sa vle di atik 158 la klè, fò ke l premye minis, fò l fòme yon gouvènman avan ke l vin devan palman an. Yo pa t ka, se pou l jou politik jeneral la se lè sa l premye minis. Se pa nou menm, se konstitisyon an ki fè bagay la talè.
Se menm nou menm nan ankò, prezidan Privert, prezidan chanm de talè talè, prezidan chanm depite an ki te siyen akò lan, e li nan akò lan ki di fòk pyès li yo tale anba pou ke yo te bay apwobasyon yo sou li apre pou ke nominasyon an te fèt.
Mwen m panse ke. si je ne me trompe pas, yè ou byen jodi a, pyès Mesye Fouit Jean ale deja ou byen si m pa, m te gen enfòmasyon depi yè ke l ta prale nan Sena e nan Chanm Depite a. M panse ke Mesye Fouit Jean e bèl e byen nome Premye Minis e pwosedi la. Se trase selon atik 158 la ki li lè nome premye minis, li fòme yon gouvènman e l al prezante politik jeneral li. E sa vle di se sa k ap fèt. M kwè tout sa k fèt yo la yo konstitisyonèl, yo rantre nan akò la. Pa genyen wout pa bwa. Gen de moun k ap eseye bay dout entèpretasyon. Li di si Fritz Jean, le premye minis, an akò avèk le prezidan chwazi lè manm de son kabinè ministeryèl e yo prezante devan palman an. Si l pa premye minis, ki jan pou l ta fè e chwazi kabinè ministeryèl an akò avèk le prezidan pou l al prezante politik jeneral li? E kouman tou li pral fè chwazi yo an akò avèk prezidan de chanm yo si pa gen prezidan nan sena a?

ke sena a vin disfonksyonèl, li vin prezidan, li pat prete sèman devan Kanna. Sa vle di l angaje sena a.
Sikonstans yo pat menm. Tande, tande, tande, tande.
Li angaje sena a, li fè, li siyen tout dosye, tout dokiman, li prezide seyans. e li prezide seyans ki ta pral e ki ta pral vin fè e biwo daj la pou pèmèt ke yo valide pouvwa depi e senatè yo. Men kite m di w, si Andisiye fè 1 an ap dirije sena a san ke li pat li pat genyen yon asanble ki te li pat janm prete sèman devan pèsòn moun. Senatè Ronald Larenche la menm sitiyasyon. An absans genyen yon absans, enben se li menm ki prezidan api an atandan ke eleksyon fèt o nivo di seta. M pa dakò agiman sa a e m p ap aksepte l. E pou ki sa pa ka gen eleksyon k fèt pou gon prezidan? Pou ki sa k pa gen eleksyon? Se menm pwoblèm yo. Genyen le gwoup minoritè ki genyen dè enterè, byen si, bon ke nòmalman se yo gen dwa pou yo genyen dè enterè pou pèmèt ke bagay la trennen. Se sa a wi ki ap pase.
Ki nati enterè sa yo senatè? Bon, nou konnen nou nan moman, nou nan moman kote ke yo genyen de revandikasyon. Eleksyon te fèt, yon majorite te met yon biwo. Yo menm, sa ki enterese yo, Ou te tande te gen 2 senatè nan gwoup nan gwoup minoritè la ki samdi a m te nan yon panèl nan Ramase ansanm avèk yo e yo byen klè yo di ke fò genyen yon pataj de responsablite e m ki nòmal e ki lojik m kwè ke se yon obligasyon menm pou pèmèt la bòn gouvènans kit onivo di sena kit onivo di peyi. M panse ke se yon, se pa, se pa yon bagay ki mal sa ke yo menm yo pwopoze a. E sesi, premye minis ak prezidan sipoze gen kapasite pou diskite e m si ke chak jou yo gen pou pale, y ap diskite jiskaske nou rive e aplani teren an pou pèmèt ke premye minis la, politik jeneral li a, li pase. Fritz Jean, kwè li la, nou kapab di son premye minis bèbè chòtchòt, sinon. Okipe espas Primature lan e ki pouvwa l genyen? Ki otorite l genyen nan afè depans leta? Eske l kapab rele yon minis pou l pase des instructions pa egzanp pou l mande yon rapò, yon esplikasyon autour de yon dosye kèlkonk, pa egzanp nou gen dosye inivèsite, yon dosye brûlant, eske w panse l kapab fè sa avèk ekip KP a? Mwen m panse ke genyen yon nesesite pou pèmèt ke genyen yon armonizasyon de leta. Fritz Jean se premye minis vrèman nome e ki ta sipoze enstale nan primati la ki pa aksepte ke

Pou n pa kite leta, pou n pa andikape, pou n pa andikape leta. Pa ka gen 2, pa ka gen 2 premye minis. Nòmalman se la politik ki fè ke pa genyen fritjan nan primati la depi depi jodi a ou byen depi yè. Se politik ou konprann nan se nòmal ke chak gwoup ap defann enterè yo, chak Nan pap patap gen 2 premye minis nan, tap gen yon premye minis demisyonè, tap gen yon premye minis kap jere afè kourant epi yon premye minis ki dezinye, ki nome, kap tann, kap fè kou li. Bon, sa se m sot pale l, il y a le problème de procédure tracée par la Constitution.
Si Konstitisyon an, si Konstitisyon an. La vre nou lage pay nan je KP, m konprann poukisa l tap fwote je l konsa. Nou lage pay nan zye li. Si Primati a rete konsa, si, tande non, Senatè, Senatè, ann pale, ann pale de Homme d'Etat, ann pale kòm responsab. On Primati rete kwè l ye la, vid konsa. Enben, kay la la, talè yon rat ravèt yon si bèl kay konsa pral plonje, al vin banbile ladan l. Ou konprann sa mwen di w lan? E podyab malere a la, Nou bal de baliz se afè kourant guerrier li paka foure men fon li gen limit li nap kontrole li epi li gen yon ekip la ministè yo ap fonksyone ministè edikasyon nasyonal fòk fonksyone afè sosyal fòk li fonksyone jistis la fòk li fonksyone finans peyi a fòk li fonksyone bon bim Lale dlo nan je. Bon podyab moun nou dezi a poko met afè l pwòp, dokiman l, papye l poko fin nan men l kòrèk pou l vin devan nou. Men n te ka kite l toujou. M pa kwè de semèn te ka anpeche retou Jezikris oubyen andikape Larepiblik. Donk se nou pa fè l yon tò. Trè trè zante nou antre nou, trè zonètman. Se pa menm Evans Paul. Peyi an pase kounye a, kiyès ki chèf gouvènman an? Si te kesyon pèsonèl, si se te antrepriz pèsonèl ke l te ye, nou te ka fè l konsa nan santiman. Men kite m di nou, Malgre nou nan sitiyasyon eksepsyonèl, se yon akò ki pèmèt ke Prezidan Jocelerme Privert vin Prezidan Pwovizwa peyi a, Premye Minis Fritz Jean li te ba l dwa, Konstitisyon an ba l dwa pou l dezinye yon Premye Minis e nome l. Men sepandan, Konstitisyon an trase E ki jan pou sa fèt? E se sa k ap fèt. Se te afè pèsonèl. Nou te ka fè yon kòd mal taye, nou di annou ba l yon bèl vye fou, annou ba l yon mwa toujou. Men kite m di w, malerezman se kesyon konstitisyonèl, li pa ka fèt otreman. Ou gen lèt demisyon KP a, senatè?
Non, bon, nòmalman se pa a mwen menm. Wi, non, èske ou wè li, ou konnen l bay li, oubyen?

ki pou pèmèt ke l pase o Parleman kòm yn lèt a la pòs, deklarasyon de politik jeneral. Senatè Bien-Aimé, m gen enpresyon se sa wi yo te wè nan akò an ki fè ke yo te prevwa pou ke pyès yo ta ale avan nan nivo Parleman an e pou ke te gen yon akò ki jwenn otou de chwa a. Paske se de pwoblèm sa yo genyen ki. Men genyen, tande, yon nan pwoblèm ki prezante. Si l poko ka menm rive anba. Lè enterè pap janm pè al. Pa gon moun anndan peyi a, kit yo te rele Bob, si l te rele Guerrier, l te rele Senatè Bien-Aimé, Ka gen moun k ap fè inanimite, men sè sur ke sa ki enpòtan an nou tann ke premye minis la desann nan parleman an pou ke yo sanksyone deklarasyon de politik jeneral li. Lè sa n ap wè laverite a, n ap konnen konbyen moun ke l genyen, konbyen moun ke l pa genyen. Tout sa k ap di nan radyo, èske san pou san ke yo vrè? Men verite a.

Sa n ap fè? Ou ka jwenn kapasite.
E. Nan akò a, li te klè. Wi, gen yon bout fraz ke pèsòn moun, m wè yo prèske pa pale de li. Ban nou l non, senatè. Yo di ke si apre twa mwa, si Asanble nasyonal la, se li menm k ap detèmine pètinans kisa k ap fèt, sa vle di Asanble nasyonal la ap toujou la pou l deside.
Ok, se asanble nasyonal la ankò. E kouman kouman kontak nou ye avèk palmantè phtk y al ye yo?
Men bon jan relasyon. Eske yo ban nou mo yo?
Non se pa mwen menm, mwen menm se pa mwen kap fè depozisyon. Non kouman se bay bourad senatè, tou fin bal on bourad nèt ou koumanse ap bal on kout men. Senatè depite nou gen bon jan relasyon. endepandamman de ki pozisyon e politik nou pran nan moman oubyen pozisyon ideyolojik, toujou gen bòn relasyon antre lè palmantè. Nòmalman enterè yo gen dwa pa toutan menm, se nòmal ke palmantè a li menm l ap diskite pou defann sa ke li kwè ki se meyè enterè peyi a. Men sa pa mete senatè anfas senatè oubyen depite anfas senatè, depite anfas depite non. Gen bòn relasyon antre nou, nou pale, nou gen dwa pa gen menm pozisyon politik, men sepandan gen trè bòn relasyon. Nan moman kennye a, fò ke gen entèpelasyon konsyans tout sitwayen, men spesyalman lè palmantè, ke peyi a pa ka kontinye. pou kesyon enterè pèsonèl ke n ap oblije fè tan pase, fè tan pase pou n lage peyi a nan katimange. Tout depite, senatè gen responsablite jodi a pou yo vote, sanksyone oubyen sanksyone nan yon sans ou yon lòt, sòf yo vote pou, gen 3 vòt ki ka fèt. Sòf ou vote pou, ou vote kont oubyen ou fè abstansyon. Mwen panse ke Premye Minis la sipoze kontinye negosye, diskite avèk palmantè yo pou pèmèt ke li vin prezante politik jeneral li devan palman an. E poukisa Lavalas pa ka kite pwosedi yo fè chimen yo? Yo gentan ap bay presyon, menase divès palemantè anba si yo pa ta vote an favè Fritz Jean. Poukisa yo enterese konsa? Ki ki kote lavalas fè sa? Yè yo yè yo bay yon manifestasyon, nan manifestasyon an yo site non divès palemantè, yo site non senatè Youri Latortue, petèt ou pral regade imaj yo la, yo site non Gary Bodeau, yo menm alye Gary Bodeau avèk sasinay ki te fèt sou kòman pè a, pè lavalas la Gérard Jean Juste. Yo m tande, yo m pran san m pou m te gade, m al dòmi byen ta. Senatè w genlè pa fè televizyon menm, kote yo menm di nou e bò lanmè nou ye, jan bagay la ye a, si w nèg ap fè wondonmon, ou kapab pa sòti sou bò lari an e ka wout lanmè a, yo konnen pa gen wout lanmè k mennen kay pèsòn moun, anba l ap mennen, konnen nou menm se anwo n ap monte. Donk jan m wè yo pale a, m wè y ap bay de menas. Bon, nòmalman gen dè milye, dè milye de moun k ap manifeste paske yo grangou, yo nan mizè, yo ta swete genyen yon gouvènman ki ki vin jere leta a pou pèmèt ke sitiyasyon ekonomik yo pa kontinye deteryore. M panse ke pèp la kap manifeste a plizyè tandans moun nan lari a yap manifeste e ke yo menm yo gen dwa reklame yon meyè sò pou pèp ayisyen an, yo gen dwa egzije palmantè yo pou yo fè depasman pou ke yo pa. kenbe kesyon an nan kesyon enterè pèsonèl oubyen negosyasyon oubyen dil tankou jan w di a, yo ka mande sa men mwen menm m te wè manifestasyon yo e m tande popilasyon an k ap mande palmantè yo pou yo vote pou kont oubyen abstansyon pou pèmèt ke politik jeneral la li ratifye.
Dekòde ti deklarasyon sa pou nou non senatè, pandan w pral fini eseye dekòde l pou nou non. Nou pap obeyi ak GNBis tèt kale bobis, dixit kandida a la prezidans Fanmi Lavalas la yè pandan l ap fini konferans la, Madam Maryse Narcisse. Nòmalman gen 2 pwojè nan peyi a. Gen yon pwojè ki vize lemansipasyon dè mas ke anpil moun nan sektè demokratik la ap sipòte don Fanmi Lavalas e gen yon pwojè Pou mentni le statu quo, kote yon gwoup moun ke se yo sèl ki gen dwa de vi e de mò sou tout moun andan peyi a, se yo ki gen dwa deside nan ekonomi an, se yo ki gen dwa deside, e sa se yon lòt pwojè, e pwojè ke Michel Martelly e ekip li t ap pote, e nòmalman. Prezidan Maryse Narcisse, li di nou pap obeyi a pwojè tuatwa ki se monopòl pou yon ti gwoup moun, ki se privilèj pou yon ti gwoup moun e anyen pou pèp la. M panse ke se yon dwa ke l genyen pou l mande lemansipasyon mas yo. Se dwa ke l mwen pou l plenyen pou ensekirite ki genyen an. Se dwa ke l genyen pou l plenyen sou pwoblèm grangou ki genyen an. Ke nou pap obeyi a yon seri de desizyon ki kont enterè mas yo e y ap obeyi a de desizyon ki nan enterè tout moun. Senatè, gon moun ki genlè di m ou di Prezidan Maryse Narcisse.
Allo? Gen moun ki di ou k di prezidan Maryse Narcisse la.
Wi e kè lè kandidate a la prezidan. Wi, e pa prezidan.
Se kandida a la prezidan fanmi lavalas la. Ok, trè byen. An n ale, senatè, nou pral fini men ki sa w reponn a de moun ki wè nan chwa Fritz Jean yon sòt de strateji pou fè tan pase piske O debi, o depa, nou te konnen blòk palemantè, blòk majoritè nan Chanm Depite an te deja di yo pa favorab a a chwa sa a, e blòk minoritè nan nivo Sena a te montre yo defavorab a a chwa Fritz Jean. Gen moun ki di ke se yon fason n ap chèche pou n fè tan pase.
Mwen m pa kwè tan ka pa, nou ka nan tan pase. Tan pase a pap bon pou peyi a, li pap bon pou ankenn moun paske nou genyen 120 jou maksimòm pou delivre machandiz la. M kwè ke nan moman an, figi Fritjan se meyè figi ke yo ta ka chwazi pou vin premye minis. ant nan sitiyasyon ekonomik peyi a twouve l jounen jodi a, yo panse ke Fritz Jean, eksperyans li nan jesyon de leta, sa vizyon kòm ekonomis modèn ta ka ede pou pèmèt ke pèp la rale yon souf. Mwen m panse ke se pa kesyon de fè tan pèdi, okontrè. M entèpele konsyans depite e senatè yo pou ke yo fè sa pèp la voye yo fè a, se ratifye politik jeneral yon premye minis ke yo estime ki ka defann vrè enterè peyi a, ki ka mennen peyi a a bon pò, ki ka jere aksyon gouvènmantal yo, m panse ke Fridjan genyen kapasite sa a, e se sa k fè ke m mande yo pou yo ka fè vòt la. Sepandan, li pa ta ka yon dilatwa pou fè le tan pèdi. Si yo ta bezwen fè dilatwa, m pa kwè se yon figi tankou Fridjan ke yo ta ka chwazi.

Moun Nòdès genyen de revandikasyon ke yo genyen, ki se de revandikasyon ke preske tout pèp ayisyen an genyen. Fridjan, prezidan chanm de komès, Fridjan soti Sent Suzann nan depatman Nòdès. Nan 5 dènye ane yo, Fridjan toujou akonpanye òganizasyon yo, akonpanye popilasyon an nan tout batay revandikatif ke yo genyen. Notaman. Yo voye yon ti nòt ban mwen, òganizasyon Nòdès yo ki di Fout Jan t ap goumen ansanm avèk nou pou pèmèt ke rès Nòdès. Non se pa kesyon moun pa. Le Nòdès gen obligasyon, le Nò e le Nòdès, Fout Jan ne o Kap Ayisyen, li grandi sou ti sa. N ap pale de peyi e m ap pale, m ap di pou ki rezon. Men Fout Jan demontre ki sa l ye nan yon rejyon. Li montre ki sa l vo nan yon peyi. Fritz Janssen, ansyen gouvènè Bank Santral, se pa gouvènman Bank Santral, yon depatman non. Li se ansyen gouvènè, li se rektè dinivè, ansyen rektè dinivèsite, se pa nan nan depatman Nòdès. Ah, se apre l kite gouvènay la, mizè moun Nòdwès yo, Nòdès yo ap monte konsa? Tande, tout moun Nòdès.
di ke genyen depi moun nan nò menm depi pò lejèn magloire yo pat gen yon yo poko janm gen yon moun nan nan nan nan nan nan nan pi wo nivo leta e se yon fyète se yon plèzi pou ke yo ta ka genyen yon moun ke yo sur ke se yonn nan moun ki pi konpetan nan peyi a de se fè M vle k si l te enplike l m konnen l m travay ansanm avèk li e moun yo gen revandikasyon e ki pwòp mwen menm se pòt pawòl yo rele m defansè pèp la ki soti nan nòdès pa pèp nòdès yo di defansè pèp ayisyen sa vle di m defann pèp ayisyen nan tout bagay mi te soti nan depatman nòdès. Si yo gen batay yo k sur avèk Frid Jean, genyen kantite megawatt kouran ki disponib Karakòl, genyen tout mezi ki pou pran pou pèmèt rès Nòdès la. Sèlman se Leta ki pou bay on otorizasyon pou yo konekte, pou yo konekte rès Nòdès la nan santral NRECA nan Karakòl la. Moun Nòdès yo kwè ke genyen de mezi ki te pran nan gouvènman an, ki afekte tout pèp ayisyen an, sitou moun k ap viv nan fwontyè yo. Gen afè 23 pwodui ke yo te entèdi pou antre pa vwa terès. Moun yo ap mande jistis, yo di ke fò pwodui yo pase ni pa vwa maritim, ni pa vwa terès, se moun nan k ap chwazi ki kote pou yo pase. Moun Nòdès gen.
Enben la Senatè, jan bagay la prale la, si Nòdès genyen, yo sou wout pou gen Fritz jan sot di l lan la. E nèg bannann nan ap vin sou nou avèk yon gwo klaksòn la, nou sou wout pou n fè d'une pierre trois bon kou! Wi.
Men, sa ki enpòtan sè ke le soleil se lève à l'est, nord-est se trouve à l'est, e se nòmalman solèy la ap briye sou tout Ayiti. E se sa ki enpòtan. Sa vle di. Men kesyon nèg bannann nan moun nòdès yo, yo pa twò twouve yo ladan. Ou ye nan tout sa. Mwen sanble bon nou pa konn nou pa konn sa nou vle. Bon l sòti nan depatman hein li divize men sak pase. Non gen yon kesyon de porteur de projet. Le projet le projet ke nèg bannann nan ap pote tande projet ke nèg bannann nan ap pote. Li pa nan enterè Nòdès paske nòmalman moun fwontyè a yo, yo viv de yon seri de aktivite de echanj echanj avèk Repiblik Dominikèn. Nèg bannann nan li menm li pòtè de pwojè pou pèmèt ke moun Nòdès, depi ke Mateli pran mezi yo la, yon sak siman ki te konn vann 60 dola avan mezi yo la, jounen jodi a li vann 100 dola. Se se fè moun Nòdès pa santi ke yo kontan avèk nèg bannann nan. Paske Jovenel nou pa retirel nan depatman men li pòtè don pwojè ki pa nan enterè peyi a ki pa nan enterè moun nòdès. Humm humm
mèsi anpil senatè byen eme. Mèsi e bòn joune. Wi dakò.
Senatè Jean Baptiste Bien-Aimé se te envite nou maten nan espas Lib Opinyon sou antèn Karayib FM.